Ou menm wap toujou gen pwoblèm avèm nan hein nap toujou gen pwoblèm avèm nou pa dwat nou pa vle moun pale avè nou mwen menm lè ti je tonbe mwen tout moun ap kè kontan yo griyen dan yo ou konprann sam di w nan tèt kale tonbe tout moun kè kontan yap griyen dan yo èske w byen konprann sam di w la mwen lè gouf Liliane sot tonbe mwen tout moun ap krab kò yo pou yo dim se sou ti gang li te ye sou ti vòlè li te ye mwen nou tout pè gèt manman nou bann ipokrit konprann sitou bann jounalis sal sa yo konprann gèt manman nou tout. Bann ipokrit ke nou ye nap bay pèp la fo enfòmasyon. Polisye l te ye wi son polisye l te ye men nan baz li te ye a poukisa w pa di sa tou. On polisye ki te nan baz li te ye mwen menm epa dat map tann mesaj sa epa dat map tann nouvèl sa nan men nou nou pa bay li epa konnen n pa konnen n nou konn nouvèl la nou konnen n poukisa n pa di son polisye ki te nan baz pilat yo tiye l nan kawach nan blòk 18 yo pase l plizyè bal. Paske sa se regleman de kont li menm avèk gang, avèk nèg gang ke l nan kont. A regleman de kont yo y ap regle. Ou konprann? Regleman de kont yo fè misye mouri la. Fò n ka di sa. M'en nou tout pè bouda nou, n ap bay nouvèl, nou nan Nan beny pa konn gen kache lonbrik non mesye. Nan beny pa konn kache gen kache lonbrik.

Son polisye gang yo tiye a Gouff Liliamson son polisye gang li te ye m te konn wè misye andan vilay de Dye ansanm avèk tout nèg gang pilat yo baz pilat la sa li ye yon baz legal sil legal si nou fèl legal dim nou fèl legal epi djam dakò avèm si son baz nou vin fè legal menm jan a baz FBI la nou fè nèg yo vin legal nou mete yo menm jan avèk FBI sa son lòt bagay. Konprann? Men mwen menm tout otan m wè se zam ilegal ki nan men nèg sa yo, nèg yo ap mache dèyè do nou, e gang nèg sa yo ye tou wi. Nou pran tout, nou te mèt te gen polisye avè nou, te mèt te gen kantite polisye n gen avè nou, menm polisye k ap fè baz avè nou yo, gang yo ye tou wi. Nèg yo lage koukouy wouj dèyè pèp la, mwen menm tou di nou sa. Konprann? Nou tou di nou sa. Nèg ki pi anraje yo la nan moman an, nèg ki pi anraje yo la nan moman an nan mounda m yo, se nèg Pilat. Gen lòt ti vòlè k anraje nan mounda m toujou k bezwen tiye m wi, paske m denonse anpil ti vòlè. Men, nèg sa yo pi anraje toujou, paske nèg sa yo pa tolere moun rele yo vòlè, nèg sa yo pa tolere moun rele yo gang. Depi ou rele nèg sa yo gang, bon, ou aple a mouri, e konsa bagay la ye. Tout prensip nèg yo wè pou yo ta ba ou, se bal pou yo ta voye nan figi ou depi ou di yo gang. Bon, e gang nou ye mesye, lè n nan yon zòn n ap fè resèt nan zòn nan. Nou sonje lè n te pran kontwòl Bisantnè, Vilay de Dye? Konprann chofè kamyonèt nap touche nan men sa chofè moto nap touche nan men sa èske ou byen konprann sam diw lan ou nan moun nan zòn nan moun nan zòn nan nap pase yo anvlòp kèlkeswa sa nap fè nap ba yo anvlòp èske ou byen konprann sa vle di nou gen kontwòl kouran èske ou byen konprann e nou kap touche nan kouran edh nou tounen edh nan zòn nan m sonje lè pilat te anndan vilaj de dye mwen menm Ou konprann sa m di w lan? Se menm travay Ti John te konn ap fè lè l te pran kontwòl kouran, pran kontwòl edh, ap bay anvlòp. E menm travay sa n te vin fè lè n fin tiye Ti Johny. Nou fin met Ti Johny deyò e menm travay la n vin fè. Anben Anèl vin mete nou deyò. Sa k gen Anèl vini l fè menm kaka a. Men fò n ka aksepte yo di nou e gang nou ye tou mesye. N pa ka pa aksepte. Nan benyen pa konn gen kache lonbrit. Èske w byen konprann sa m di w lan? Mwen m se sèl ti jèn ki pale a nèg yo konsa. N a tiye m si nou vle mesye. Paske m konnen nou mechan. Men fòk pèp la konn reyalite a, m toujou di sa, jounalis yo pè pale mwen menm m pa pè pale, m sot nan geto, nou fè m anpil. E pa dwèt nap e pa dat nap foure dwèt nan gòj mwen. Pa dat nap foure e pa dat non nap foure dwèt nan gòj mwen. E lestomak mwen glise, kòman fè pou m pa ta vomi sou nou? Kòman fè pou m ta ta vomi sou nou? An wap foure dwèt nan mounda m epi apresa wap di m gad koulè kaka m, kaka m lèd? O m kaka lèd, kaka m santi, pa vre? E pa dat nap fè moun mal nan geto a, nou fè mawon kite zòn mwen pou ti bitchiz. Ti bitchiz! Èske w byen konprann? Ou pa menm konn si diskisyon w gen avèk moun nan, e gade w gade wè bandi an parèt li vini, li di w oo, e zanmi l entèl li ye, sa w gen avèk entèl, sa w tande a kalòt ap chita nan figi w, zam rale sou ou, se pa bon Bondje. Mwen menm bagay sa pase m nan dan Vilaydedye. M rete m kanpe map gade nèg yo kap fè kaka sa. Wap pot ko janm pale. M pat ko janm pale e m pat ko janm eklate e kounya m eklate e baz nèg ki te vin fèm sa yon baz polis baz nèg sa antèt yo son polisye k rele tchò yon baz ki rele pidjiyit nèg yo vini banm kalòt rale zam sou mwen pou yo tirem fè tout kaka men nan mitan riyèl la epi nèg yo di yap jere zòn kèlkeswa pwoblèm yo gen avèk yon moun èske w byen konprann yo te mèt te gen yon bann ti ata pyaw dèyè yo yon bann ti ata gaz dèyè yo èske w byen konprann yon bann ti bouzen yon bann ti bitchiz èske w byen konprann sa m di w lan Ay di, nenpòt ti pwoblèm ou gen avè yo, ti bitchiz yo ap bat bounda yo wi, moute kò yo sou tout moun wi, depi ou tande yo gen nèg sa yo dèyè yo wi, yo vole, ponpe, fè sa yo vle, vin moute kò yo sou kèlkeswa moun nan, kòm si ou menm ou pa ka pale avè yo, anvan ou di yo a, yo kouri al dèyè entèl pou ou. Èske ou byen konprann? Kèlkeswa baz la, baz Pilat mwen menm, bandi nou ye, baz Bougòy, bandi nou ye. Nèg gran ravin nèg nèg nèg bandi nou ye bandi nou ye moun ki pa bandi yo konnen yo sitwayen pezib zòn nan n toujou ap ba yo pwoblèm fè yo kite kay yo èske ou byen konprann sa m di w lan nan zafè gè nou nan zafè gè nou mesye fin tande mesaj sa tout nèg k ap mache dèyè m pou n tiye m yo si n pa mouri anvan èske ou byen konprann pase m lè m la pou m pran nouvèl nou tout kit nou te polisye k ap chèche m pou n tire m polisye vòlè k ap chèche m pou n tire m. M la pou m pran mesaj nou tout. M la pou m pran nouvèl nou tout. Y ap voye bal nan figi nou tout. Paske nou pa, vi nou, vi nou pa a labri. W ap chèche m pou w tire m, gon lòt ki pi mechan k ap dèyè w, ki dèyè w pou tire w. Wè kote bagay la bèl la. An n gade, an n gad fim nan la kounya. Mwen, m ap ka toujou vin make erè sou ou. M ap ka vin make erè bòpyo w. Wap chèche m pou w tire m wi, gon lòt ki pi mechan dèyè do w la kap chèche w pou w tire w, dayè w pa poze w, ou konn bagay yo deja. E mwen map di nou sa, mwen m se Jonas, m pa tout kò m, m pa parèt ti prent tèt bae, m pa mare figi m, e pou m ka montre pèp la reyalite a map vin pale avè nou an mwen menm m pa vin nan manti an, Èske ou byen konprann? M pa vin nan manti an. Se rezon sa k fè m pa bouche figi m. M te ka bouche figi m. Inisyativ sa m pran e pa danje m konnen l pa gen ladan. M chaje, m konnen l chaje danje. Dayè m gen gwo zam fann fwa nan men nou. Èske ou byen konprann? Anpil nan nou se senp bandi nou ye. Anpil nan nou se bandi polisye nou ye. M konnen nou. Bon m denonse nou. Ou wè m parèt tout figi m. Sa k genyen menm? M pa pè nou. Reyalite a paske m wè jounalis yo pa vle bay pèp la li. Y ap bay reyalite yo nan patipri. Èske ou byen konprann? Baz la gen dwa vin, baz la gen dwa goumen a baz sa, yo ba w men ki baz ki tap goumen an, lòt baz la li menm ki fè tout krim li an, yo pa di w, yo ba w, yo ba w krim tout baz sa fè wi. Egzanp, yo di w, yo di w tout krim baz Anal fè. Yo pa janm ba w tout krim baz Pilat fè li menm. Èske ou byen konprann sa m di w la? Men mwen men sa m bezwen mete, ekilib la m bezwen mete. Fòk nèg yo ekilibre bagay yo paske nou tout se menm vòlè a. Pa vin pran pòz revolisyonè nou plede fè tèt Che Guevara nan mi. Fè tèt che guevara panse revolisyonè n ye bann vòlè bann gang bann chat nou tout ye mwen m pa vle wè nou youn kèlkeswa nan nou an kèlkeswa bandi an ren depi e bandi l ye m pa vle wè l pase nou fè moun paka viv nan peyi yo m pa vle wè nou youn ti jèn nou ye n trè pòtan bagay pou n ta rete lakay nou n travay konprann sa m di w lan chèche bagay legal pou nou fè e bout zam bout vye bout fè ilegal kote politisyen kouri moute kouri desann Fè makak nan geto, tire moun epi n panse mwen m pral dous avè nou? M pral dous avè nou nan sans sa? Bon nan sans sa w mèt rayi m monchè, w mèt rayi m chak jou frè m, rayi m chak jou, epi lè w fin tande mesaj sa manje 3 ti bout kaka tande bandi.